Mè Isabelle map prezante nou Isabelle. Bonjour bonsoir tout fanatik mwen yo koman nou ye sa pral de sa pral depan de lè wap gade video sa nou pote yon ti enfòmasyon pou ou bon m pap di ti enfòmasyon non yon gwo enfòmasyon kisa ki rive nou ki fè nou la ki rezon video sa. Rete gade l pou ka konn tout sak pral pale nan video sa, nou pral di tout sak pase e rezon an lap lan mitan video a ok. Nou konnen sou non Casimir Raymond, non aktris mwen ki se Isabelle Jade Judeline ke Isabelle mwen te jwe nan A qui la faute, Judeline mwen te jwe nan. E la pauvre orpheline, le revèy ki se Jade mwen te jwe ladan yo. Ok. Sak fè mwen di nou mwen te jwe a? Paske rezon an ap jwenn li nan mitan videyo a. E ki sa m ka di ankò? Mwen fè pati MJF depi an 2019, kote ke nou tap travay. Chanèl la potko monetize. Ok Nou travay nou mete chanel la kotel ye a euh, banm banm banm fin kite w esplike bagay chanel la pito ok men sak vin pase an gon gwo bagay ki fèt nan MJF lan sa sa vin fè ke mwen m avèk Isabelle nou pa nan MJF ankò nou pa nan staff la ankò. Ok avan nou rive kote ke koman sa te vini e banm soti anba kote bagay lan te ye avan nou vin moute ok MJF lèm te antre nan MJF MJF potko menm gen 1000 abone epi pandan m te lakay mwen epi Sonson relem nou konnen sou non Billy li relem lakay mwen li dim ke Balina sa wap fè la m di konsa m pap fè anyen non li di kouri vin kotem kounya Peguy vil vrèman vre M kouri vini, epi lè m rive, yo pale ansanm avè m, epi apre sa yo te vin vini lakay mwen, yo pale ansanm avè m, yo di mwen kòman sa ye, se yon feyton y ap fè. Mwen menm, mwen menm depi piti m te toujou renmen feyton, m te toujou, se te rèv mwen sa paske m konn renmen gade Godnel Latus yo avèk Eva yo lè yo ap jwe, se te tout, e kòmsi avèk tout mwen menm kòmsi pou m te patisipe nan yon feyton. Ok sa te vin rete la. E yo vin lanse Aki Lafot epi m te vin jwenn Aki Lafot nou konnen sou non ba li la. Nou travay, n ap travay, n ap travay, epi pandan m nan Aki Lafot, m antre Izabèl menm kote an, paske e zanmi Izabèl li. Epi pandan n ap travay, n ap travay, nou pa t nan objektif pou lajan, nou te just panse ke demen, Te ka gen yon bagay, te gen yon nan kote fwi e fwi nan travay pou lòt jèn kap vini. Ya. Se te objektif nou sa. Ya. E pi kounye a, nou ap travay, nap travay, gade, al nan tounaj avèk pye, retounen avèk pye. Soti lakay san manje, Fè jounen san manje nan tounaj, nan pita map antre lakay mwen san manje, dòmi konsa nan demen seve leve konsa al nan tounaj. Se te yon moman ki te vrèman difisil mwen paske m renmen sinema m te konn fè anpil sakrifis pou li. Èske w konprann? Sa pat enpeche m, sa vle di m pat santi m gen pwoblèm, m te just santi m nan mwen menm, menm si kòmsi m nan solèy cho a m pral nan tounaj kòmsi m pat wè sa te anyen, èske w konprann? Paske m te konn kisa m te vle, se paske se te rèv mwen. Epi sa ki vin pase, nou jwe a ki la fot al, a ki la fot vin monte, chanèl lan vin monte kote ou wè li ye la. Epi nou ap, nou ap lite, n ap lite, n ap lite, n ap lite pou chanèl lan te ka monte. Yeah, nou kontinye travay nan lòt pwojè. Yeah, epi nou fè lòt pwojè, epi n ap jwe, n ap jwe konsa, chanèl lan vin monte. Men, depi Ayiti bagay yo pat janm bon pou nou men nou konnen vi atis yo kòman yo ye. Mwen m pat kòmsi gen pwoblèm avèk jan sa te a non paske m te gen moun kòmsi ki t ap ban m kòmsi ki t ap ede m, ou konprann. Sa vle di m pat gen pwoblèm menmsi MJF pa t peye m paske m pa t ap fè l pou kòb se te kòmsi se te se te pasyon. A vle di m pat gen pwoblèm pou m te soufri pou sa paske m te renmen l. Menm si ke kòm si bagay yo gon jan yo te ye, men kanmenm, bagay yo gon jan pou yo te ye, yo pa te ye, men m pa t bay sa valè, m pa t bay sa enpòtans paske m te gen moun ki t ap ban m èd mwen pandan m te Ayiti. Epi McDo te vin pale an janvye, fevriye 2020, li te di ke n ap vini Sendomeng. Epi vrèman vre li fè reyinyon di konsa men kòman sa pral ye, li di ke lè nou vin vini nou ap vin sendomeng nap vin travay, jan bagay yo ye isit lan epa konsa yo pral ye, ya sa li di li fè nou epòk sa mpanse ke lè nou vin sendomeng lan se te epòk kowona. Nou pat ka travay, tout moun lakay yo, ou konprann, tout moun lakay yo, nou paka travay, sa vle di, m panse fanatik yo te wè sa, e n te pote video, n te di rezon ke nou pat ka travay. Ok, malgre te deja di, premye me, MJF ap Sendomeng, l ap stab. Li te di konsa ke moun ki pa ka, moun ki pa ka, moun ki pa ka ale Sendomeng ap rete. Ou moun ou vle ale pou al travay, ou ap ale Sendomeng. Ok. Mwen menm mpat gen mwayen, Paulina pat gen mwayen nou fè poun konnen, poun vin jwe isi. Sè ke se travay. Hein? Si travay ou di lap deplase, se tou nòmal, kote lale a, se pou nou swiv li. Ok. Vin mete nou fè demach nou a pwòp kòb nou. So, gen anpil bagay li te planifye, se li pou te fè depans, tout bagay sa yo nou vin nou vin wèl patap kapab, li pat gen ase mwayen, ok nou jerel. Ok. Rezon ki fè n te deplase a. Doktè Jacques te di nou, si padan nou Ayiti nou te konn touche yon 200-300 dola, m panse lè nou vin Sendomeng l ap mye, n ap ka travay pi byen. M panse moun ki konn YouTube trè byen ap konprann sa m ap di an. Ok nou vin wè rezon an sa et si nou te konn ap fon 2 300 dola nou vini la nou fon 2 200 dola met sou li lap ankò mye nan ka itil tèt nou paske chanèl la li te li te li te nan posiblite pou sa li te ka fè sa ok nou vin sendomeng lan se pa bon bagay yo te bon pou nou nou pase tout mizè ou konnen a makdonal chake san konte mizè ayiti ok nou vin sendomeng nou pase mizè nou pran imilyasyon bagay nou pa janm pran lakay nou. Menm devan pòt kay fanmi nou, nou pa janm pran l. Nou pran l pou li. Ok. Euh. Nou fè 2 fwa. Mwen menm 2 fwa m al dòmi kay moun pou Magdonna Jacquet. Men ok m pap di pou Magdonna Jacquet, pou MJF production paske sa m ta fè a m te renmen. M te renmen MJF, m te renmen staff la, m te renmen fanmi an. Ok mte renmen l. Sa vle di tout sakrifis mwen fè pou li m pat wè m pat wè yo te anyen paske m konnen de mesye te fè tout sakrifis sa yo yo toujou di w moun ki swe pou ou se pou li ou chanje chemiz mwen m panse de mesye te fè si m swe pou MJF l ap chanje chemiz pou mwen demen ok nou stil ap travay konsa nou kòmanse travay nan out out 2000 Pou 2020? Humm. Pou 2020. Li kòmanse fen avril. Non, pa nan Jin Sedomeng lan? An, ah wi.
Ok, nou kòmanse travay. Nou kòmanse nan kòmansman out. Yeah, te gen premye staff la ki te gen tan vini. E pi lòt moun yo, te gen nenpòt 5 moun ki potko vini toujou? Ou gen 5 moun. Nou tann moun sa yo, moun sa yo vini nan jodi, mwen kwè nan demen nou kòmanse travay toujou. Ok. Malgre lajan ki te vin prese te rive nou di konsa, nou konnen nan yon kay, fòk kay meble, fòk nou manje, fòk nou bwè, nou pa ka vin travay pou grenn diri nan Sendomeng. Ok, nou te chita tout sa l ap fè, li wè, ki pa plan enterè l ki bon, li chita avè nou, li pale, men sa n ap fè, men sa n ap fè, ok. Nou te bezwen meble kay, tout bagay sa yo, nou chita, nou pale, li te di ke. Nou konnen tèl bagay fè tèl bagay men kòman m ap fè l e nan fon de twa mwa n pa touche dekwa pou n ka achte kabann e mèb tankou kanape bagay pou n jwe tou ok vrèman vre m di ok pa gen pwoblèm Paske m te wè l t ap konpone. Yo pa si eseye yo menm pou ni yen pou ni cho. Yeah. Kounya la menm nan konsa konsa, nou mennen 3, 3 mwa, 2 mwa, so. Rive pou desanm, se toujou konsa, nou vin chanje kay. Bon se ke nou konnen, nou vin chanje kay. Yeah, kòmansman desanm nou chanje kay. Menm bagay la rekòmanse ankò. Nou still toujou pa touche. Bon, nou pa t wè sa t anyen paske se yon sakrifis li te ye, li te pale avè n e nou t asepte paske nou wè l t ap nan avantaj nou tou. Ok. Kouman se rès yon kat di yo? Paske la, pati sa m vrèman pa ka antre ladan l. Ok. E, men pou, pou vini Sendomeng nou se te an jiyè li te, avril la la fè nou 9 mwa nan Sendomeng. Ok e McDonald te di ke lap peye men bagay. Men avan li te achte 3 kabann. M pa bezwen antre nan sijè sa, m pa bezwen pou w antre nan sijè sa. M pa bezwen pou w antre nan sijè sa. Sa k vin pase, kay kote nou te ye an pa t twò bon paske kòmsi akoz dlo a, dlo a pa t fè byen e gen lòt moun li pa t fè byen tou. Epi yo te deside yo te di ke yap chanje kay epi kounya pa gen problèm vrèman vre nou tout nou dakò pou yo chanje kay lan mwen menm tout la sèt jounen map mache map mache tout kote chèche kay pou yo chèche kay jiskaske e m arive jwenn yon kay yon moun fèm jwenn yon kay epi apresa m jwenn yon Teyze m ka ankò nan menm edifis sa tou epi kounya vrèman vre nou vin rete ou imajine w ok pa gen pwoblèm avèk sa epi
yeah ba li nan fè tout sakrifis sa yo anfème kay fè avoka ou konnen nan sendomeng yo pa lwe ayisyen kay fasil ok. Tout bagay fin aranje nou antre nan kay. M pa konnen si Makdo se santi l santi l twò gran nèg. Bagay yo kòmanse chanje a tout gwoup li yo. Bagay yo kòmanse vire, yo pa ba nou menm akèy lan. N ap soufri, mwen menm Balina, yo pa ba nou menm akèy lan. Matènèl te toujou bon slogan, li te toujou konn ap di sa te konn vreman fè m mal, li te toujou konn ap di ke l pa pe pe di pesòn, li pa pe kanpe ki nenpòt pwojè ke l genyen. Se konsa l te toujou di l, on moun ou vle ale, ou santi w pa kabab ankò, ale. Men pwoblèm nan sak fè li te konn ap di sa yo menm moun ki nan sen l pwòp zanmi l pwòp moun lap bwè avè yo lap manje avè yo kap foure men lan pòch li pwòp moun sa yo ankò ap pale l mal ok nou konnen ayisyen yo renmen fè zen yo renmen pale depi w lan yon kòm m te ka di sa lan yon travay toujou gon ti gwoup moun kap pale kap di ah M pa renmen tèl bagay, m pa renmen tèl bagay. So, sa ka rive dèfwa nou konn kanpe, n ap pale, n ap fè ti dyalòg. Ok, men ki pa t deranje. Ok. Moun nan menm twouve l twò bon, li twò santi l twò zanmi m ak Dona Jacque, arive ap bay tripotay sou mwen menm Balina. Ok. Vin fè moun yo chanje avè nou. Menm manje moun yo ap ba nou anndan kay la. Si m ta wè manje sa yo, si m ta wè manje mwen menm, m travay mwen menm, m travay pou li. Si w ta wè mòd manje y ap ba nou.

E ou konn sa ki bèl lan, ou imajine w nou tout vini se pou menm travay, enpe moun alèz epi enpe lòt kòmsi ap viv mal fason, enpe moun ap viv byen, enpe moun kòmsi. Enpe moun ka fè sa yo vle nan MJF epi enpe menm nan yo yo yo yo m pa ka enpe moun di sa. Mwen menm avè w, mwen menm avè w. Yeah kòm si yo pa ban nou valè, yo pa ban nou enpòtans sa vle di si nou te vle nou nou nou kapab jwe nou jwe nou pa kapab jwe tou n gen rad pou n jwe n jwe n pa gen rad tou sa se nan nou menm sa vle di se degaje nou fè sa nou vle èske w konprann? Ann tounen nan kesyon meble kay la. Pou desanm, malgre l te di li konte peye, ok, li t ap peye non vrèman. Vin gen bagay nou chanje kay, so depans yo vin anpil, li pa fè l. Ok. Janvye, malgre l te fè kòmann kabann, li di ke l ap achte 5 kabann. E plis lòt mèb, lòt bagay kay la ap gen bezwen. Kounye a nou menm nou asepte, nou stil toujou pa touche. Fanmi nou stil pa konn kòman n ap viv, nou stil toujou ap kache fanmi nou. Yo panse n alèz. Ok. Vreman vre, McDonald fin di nou sa l fè reyinyon li. Nou tout di ok, ou mèt achte kabann, ou mèt fè tout bagay. Sa McDonald rele? Li di m ki sèvis li rele? Yeah. E vreman vre l ale L al nan mezon l di l ap achte 5 kabann Anten al vini l achte 3 kabann Lè l vini depa nou pawòl kenbe wi li te di nou konsa kòb lan pa sifi nan li te bay lòt moun kòb pou desan moun ki te gen pwoblèm nan MJF li te ba yo yon ti monnen l te di kòb sa yo retire avè l fè l pa ka achte kabann tout kabann yo konplè Nou di anben ok pa gen pwoblèm. Men avan nou te fin asepte, mwen menm spesyalman, e prezidant MJF la te vin kote m li te di, timoun, sa pou n fè? Ba nou kòb la pito ou byen achte kabann nan pito? Ke m gad Balina, Balina gade m, nou di, oh achte kabann nan, kabann nan pi itil nou paske kòb la se pran e pran. Kounye a nou di l fè tout tan sa atè ba l. Li di, anben ok, se avan komite a deside m te bezwen konnen pou m konn kisa pou m fè. M di, anben ok, ou mèt achte kabann nan pou nou paske n atè a lontan. Vrèman vre la li. Madanm nan fè kòmann 3 kabann. Lè l vini, lè kabann nan vin resi vini, e mwen m Amalina nou t ap jwe, nou t ap jwe e nan la pov òfelin e pi n ap siveye, tout moun ap siveye nan kabann ap veye. Ok, vrèman vre kabann vini. Nou wè kabann nan ap debake. Mwen menm m di Ati, e kabann sa ou pral nan chanm lan bagay. Paske mwen wè 3 kabann, paske l te di se pou kay anba. M pat panse e kay anlè a tap, yo tap mete kabann ladan l. Ok. N ap mande youn pa reponn nou. Ati di mwen m pa konnen non mande Mak 2. Nou mande Mak 2, Mak 2 pa voum li pa kwèt. Ok sa rete. Mwen m aba li nan nou antre andan. N ap swiv kòman bagay yo ap fèt. Se wè n wè de kabann moute anlè, yonn moute anndan. M di, o, Balina, konsa moun fè n pran rantre la, nou gen tan pran mòp pou n netwaye atè, pou n bagay, pou n sesi, pou n sela. Nan lè n wè sa, nou poze nou, nou chita nan yon ti kwen. E lè sa, te gen lòt, te gen tounaj, te gen lòt moun la. Kounye a la, nou poze, nou pa di anyen. E pi, apre, kabann yo moute anlè, nan lòt chanm moun, moun ki nan MJF Production.

Nap domi ate. Pase fanatik yo nou konn kontrole. Non depi lèn vin sendoming lan nap domi ate. Sa vle di nou gen 9 jwa. Yeah depi jye rive 7 avril kom. Nap domi ate. Ou imajine orion ap tris. Pou fè tout tan sa sitou e fi nou ye ou pwomèt nou wap achte kap ban nou wap sesi wap sela ou pa achtel ok sa vin rete pa yon pwoblèm nou stil toujou la nou stil toujou ap dòm a tè a moun vini yo moun ap pale lèd gen de moun kap di wouw mezanmi antanke yon aktris kòman fè pou a tè a nou just a wounen. Chak tan yo fè kòmand lan moun yo pa janm vle vini so kabann nan ap vini chak moun ki wè nou tande ap chouchou chouchou alafen ke lè wè gen tounaj lè konsa nou oblije fèmen pòt nou paka kite pòt ouvri gen moun kite menm lan kont avè nou paske yo panse se yo panse se lan kont se zuzu nan fè poutan se wè nou pa vle moun wè anndan chanm kote nan ap dòmi paske se atè nan ap dòmi ok sa vin rete. 25 mars, McDonald fon reyinyon. Wi, 25 mars, li fon reyinyon. E, koman sa pale, pale, bay nan reyinyon, di ke MJF ap kanpe, pwojè ap kanpe, bagay tout, bagay li ap kanpe, li pa kapab anko, li pa kapab kontinye anko. Kob li fini ok. Kob li fini. Nou di koman fe wap kanpe MJF production pliske nap travay nap dis nap dat. Ok li di non li paka ba m anko li pa gen kob lap kanpe tout sa k pa tout sa k pa bon pou tout sa k pa bon pou moun se mete l ate. Nou di w nan mwen m a bali nan. Nap pale nap pale nap poze kesyon. Nan poze kesyon nan reyinyon an, nou konstate se mwen menm Adelina selman k ap pale. M di ke si ou di MJF ap kanpe, se sèl nou 2 a k ap pale. E 62 kanpe l te di non. Se paske nan komite a, sa te gentan pale, li pa t janm asepte pou m al depre desizyon sa. Mwen ak Ayna, nou di nou pa konprann. Kòman fè pou MJF ap frape konsa, pou di ou pral kanpe, ou pral kanpe MJF, bagay, e nou menm kòman nou pral fè? Li di konsa ke, e, li pa p peye ka ankò, li pa p peye ka ankò, li pa p bay manje ankò, li pa p ekri l, kanpe tout bagay, li kanpe feyton, tout moun pran responsabilite l, sa vle di tout moun degaje l fè sa w vle. Lè li te di sa, m te poze l yon kesyon, m te di l ke, Ou menm ki vin isit ansanm avè nou, ou imajine w pandansetan nou gen nèf mwa la nou pa gon kòb nou t ap touche? Lè ou di ke pou tout moun fè sa yo vle a, e sa kòmsi se paran yo ki te konnen yo te vini nan MJF, sa vle di vin rete sa vle di e sou responsablite w yo ye, ki kote yo prale? M di, Ou imajine w nou fè nèf mwa nou pa touche epi ou di pou tout moun pran responsablite yo? Lè nou pran responsablite, kòman nou, men ske n te gon kòb sere? Kòman nou pral fè kòmsi pou n peye kay, pou nou bay tèt nou manje, pou nou reponn a bezwen nou? Ou imajine w? M te poze l kesyon sa, lè m te di l sa, li te di ke l pa bezwen konnen, tout moun granmoun, fè sa w vle. Lè m t ap di konsa, e, m pa konprann, m pa ka konprann bagay sa, ou imajine w yon reyinyon se. Sèl nou de an ki pale. Mwen menm ansanm avèk li, lè sa m te vrèman fache, m te di, m pa ka konprann, nou fè m konprann paske si yon reyinyon, ou imajine w nou di ke e n ap kanpe staf lan, n ap kanpe nou p ap ekri ankò tout moun pran responsabilite yo e gen timoun, gen moun kòmsi ki pi piti pase m nan MJF. M di, m di konsa, ou imajine w yo menm yo fèmen bouch yo, yo pa pale sa vle di se nou de an sèlman ki reponn. Fèm konprann, m di konsa m konprann kon fòk nou fèm konprann trè byen, paske pa ka yon reyinyon se nou 2 a sèlman kap pale sou konprann. Epi menm kote a sa vle di yo te wèm sou menm, èske w konprann. Sa yon lòt te reponn li te di, li te di pou si wap kanpe vrèman pou bali kòb machin li pou li ale. Li te di ke lap li te di ke lap peye kay sèlman pou avril lan la, sa vle di apre sa fini. Epi kounye a vrèman vre e gon lòt ki te di konsa ke ba li kòb li tou pou l ale. Epi mwen e Marie Isabelle nou te di konsa pou l ban nou kòb pa nou tou pou nou peye machin. Kounye a lè n te di sa l di konsa kote lap jwenn kòb sa si li nan vòlè si l pral vòlè pou nou Sendomeng kote l pral jwenn kòb machin sa pou l ban nou. E pandansetan nou gen 9 mwa nap travay nou pa janm touche. Ou imajine w, imajine w ap di yon moun ou pap peye kay, ou pap fè si, ou ap kanpe pwojè e ou pap peye lè pwojè fini. Ou pap ba nou kòb pou ni ni pou n al Ayiti, ni pou peye nou pandan 9 mwa. Mwen m te di l konsa ke m nan Sendomeng fè 9 mwa m ap peye mèb. Se mèb sèlman e pou mèb m vin travay. Si ke w di w ap kanpe yon pwojè, menm ke ok w ap kanpe l oubyen w ap fini pwojè w di w pap peye. Sa vle di ke se pou se pou mèb map travay li di nou konsa o lè lè moun nou vin la eske se moun li ki chita sou mèb yo eske se moun li ki sesi anpil takout ak fèt lan lan reyinyon an m panse gen prèv nap vin ak prèv yo trè byento pou nou wè anpil takout ak fèt lan reyinyon an. Se mwen Abalina kap pale komsi e komsi reyinyon se pou nou spesyalman li fè l. Se pou nou l fè l se yon bagay lap chache. Mwen menm lèm wè sa m pwovoke l map pale. M di m pa konprann. Koman w fè wap mete nou deyò? M di men si wap mete nou deyò peye nou. Ok m di peye nou kòb nou pou n ale Ayiti bagay. Li di oh non li pa gen kòb lap bay, li pa gen ni kòb machin lap bay eske vòlè l pral vòlè. Nou di anyen konsa? Nou di kalte sa w pwomèt nou? Si w ap kanpe yon pwojè, m panse ke fòk ou ka di anmen entèl menm ke m pa ka bay gwo, m ap bay piti an. Ok, sa vin rete. Li te menm pwomèt menm l ap voye nou lekòl an janvye. Non, li pwomèt anpil bagay. M panse gen de bagay y ap jwenn yon non lòt. Nan reyinyon an, lè nou te repete bagay lekòl la, l te menm fè konnen ke si nou te kwè si se te yon bagay nòmal. Li di menm Jovenel ki Jovenel, tout sa l di pa laverite, alovra pou li menm. Eske n te kwè e te vre? Sonson di m menm bagay la. Eske n te kwè e te vre? A ki sa yo ta pral peye l? Ok. A ki sa yo ta ap met.
Ki lè bagay ki lou? A ki sa l ta ap peye lekòl? A ki sa l ta ap dis? A ki sa l ta ap dat? Ok, nou pa gen pwoblèm. Tout ba, anpil bagay pale nan reyinyon an. Ok, sa vin rete la. Ee. Sa vin rete la, epi. 25, ok, reyinyon fèt 25. Yo vin rele nou pou 6. Pou 6 avril.
Men pandan jou yo lap ekri lage bagay mwen menm di konsa mwen menm di balena konsa mwen menm m pa konn pou ou mwen menm m pap jwe m di si Magdala Jacquet pa ban mwen kòb oubyen peye m pou m fini pwojè a pou li oubyen li ta di an men men kòb machin pou lè imajine si ou di wap kenbe yon pwojè ou pap ba nou ni kòb machin a kisa m pral lakay mwen e pou tandis ke moun lakay mwen konnen se travay m vin travay. Ou di nou pran responsablite, a ki sa n pral peye machin? A ki sa n pral dis? Ok sa vin rete mwen m di m pap jwe mwen m pran desizyon m, m rele moun lakay mwen, m rele moun pwòch mwen m di men sa k rive m men sa k rive tout moun ap di m, tout moun pat asepte pou m te vini tout moun di a m te gentan wè sa m te gentan wè sa ok pa gen pwoblèm m pran bal m refon. Manje, yo pa ba nou manje, moun yo ap mal viv avè nou, voye pwen, menm moun etranje k vin nan kay la soti pou l bat nou nan voye pwen ok, sa pa fè nan yen nou just met kò nou nan yon kwen ok.
Lendi, li te mete tounaj lendi, mardi, mercredi pou jwe. M di bon, moun nan di l pa p fini, li pa p peye, kounye a m pral fini pwojè m, e l te di kanpe, e l di l kanpe.
Si ke ou te kanpe nan yon reyinyon di ke ou kanpe pwojè a. M panse ke ou kounya ou ka ou ka di sou gwoup la ap gon ti reyinyon, men kòman n pral fè sa pou n fini pwojè a, èske ap gon ti kòb machin pou al lakay ou, oubyen èske l ap peye w mwa ankò pou l wè kòman l ka fè si si l ka eseye jere ekonomi an. Li ta fè reyinyon an konsa pou nou menm nou konn sa pou n fè ki sa n deside èske l kan l ap toujou kanpe lè l fini lè l fini a pwojè a. Misye pa fè sa. Li ta sipoze fon reyinyon ankò pou te di ke l ap rebalanse men kòman l ap rebalanse ankò men kòman sa ap vin ye. 7 avril, 6 avril, 6. 6 avril li fè tounaj, nou pa sot deyò. Ya lendi, nan demen, nan mardi. Ki 7. Ki 7 epi. Non, te 6 wi.
Lendi te 5 e mardi ki 6. Ok li vini li frape pot la mwen m tap domi epi balina leve m tande lap pale m reveye la m tande balina ap pale avèl epi lap di sak pase medam yè nou pa soti jodia e m konnen gen tounaj bagay lap pale anpil la m di a mwen menm si pou m fini pwojè a pou ou fòk ou peye m Paske ou di projè ap fini ou pap peye ou pap fanyi m pa wè a ki enterè m pral fini l pou ou epi Balina di menm bagay la tou si pou fè aa humm nan pale pale pale McDonald kòmanse ap fè kòlè sou nou paske li di pou peye a kòmanse ap fè kòlè lap pale anpil. Menm alve se moun kap kenbel ok ati ap kenbel ap di bay vag bay se pa an se kouri lap vin kouri sou nou si se kou nou lap vin peze si se vole lap vole sou nou pa kon sal ta fè paske mwen menm te retan nan chan mwen tèt frèt ok l mou tan lè m tan nou ekip bri m tan lè moun ap kenbel bay vag m tan lap re lan mwen lap m di o ba li nan sal gen m di pou sa sa nan di la men ba li l tap pale al de di an men konbyen kòb nou vle. Nan mwen m di a e m di fò e pale pou n pale sa. Imajine w si w an kòlè mwen an kòlè m pa ka pral di w men kòman men konbyen kòb pou peye m travay mwen. Fòk nou planifye. Fòk ou kounye a apre w fin fè takotakou a kounye a n ap vini n ap di an men McDo si se deyò w ka ban mwen ban mwen l si se deyò w ka bay w ap bay li. Se konsa l ye. E pa pandan m an kòlè a pou w di an men kòman e kòmsi se yon moun e kòman m te ka di sa la. Ou pa ka manje yon manje fòk ou gate l. Li di, an men konbyen kòb nou vle? M di, fòk nou pale sa. Kounye a Rosalie monte, l ap fè kòlè l kont anpil bann li yo. Nèg sa vin rete nan rete anndan men m pa t panse sa t ap fini konsa. M panse aprè l pral di nou men kòman men kòman.
O o!
Si m ta di nou n ap sezi. Aprè yon 10 a 15 minit konsa yo. Tout tan sa menm? Yè m panse se sa paske l t ap fè kòlè yo t ap kenbe l. Ok. Li tap rele anlè a. President vini, ADM vini, pot pawol vini, yo kanpe, yo 3 kanpe. E Chanson di konsa ke e medam si nou pap jwe anko, e nou deside touche pou nou touche nou pap peye anko, nou gen 30 minit pou nou kite kay la. M sezi kom nou gentan di ke Kom nou gentan di nou pap jwe anko Ou yo pap peye nou tou Nou gen 30 minit pou nou kite kay la M di ou M di talè 30 minit pou m kite yon kay M di kote m prale M di sou e sa m pap deplase non Balina pale li di menm bagay la M di sou e sa m pap deplase non Yo di ou wi fòn kite kay la nou gen 30 minit Kounye a ou vire dale Mwen a Balina di mezanmi Pou moun yo fin avè nou nan sendomeng Ou imajine w pou moun nan fè w kite kay paran w, ou t depanse kòb ou ankò, e pa konn kote w jwenn kòb la pou te fè efò a. Pou w depanse kòb ou, moun ki pat gen paspò fè paspò, pou w depanse kòb ou pou w vini. Yon senp diskisyon sèlman sa n di si pou n fini yon pwojè, fòk ou peye nou. Kounye ou deside kale nou sou tèt pwojè an ankò, ou deside kale nou sou tèt kouraj nou, ou di mete n deyò nan kay la. E? Eske moun sa yo se moun yo ye? De jèn fi ki pa gen moun nan Sendomeng. E m panse moun yo byen plase pou yo konn kòman n ap viv. Pou yo konn kòman. Eske n gen moun k ap ede nou? Eske n gen moun ki pa p ede nou? Yo di nou mete n deyò nan kay la. Mwen m pale nan nou pa gen kote pou n ale. Nou pa gen yon goud nan men nou. Yo di mete n deyò. Nou di nou pa p deplase nou. Si pou n deplase nou, nou pou mete nou deyò.
Nou te di konsa ke nou pa gen okenn kote n ap fè si yo pa peye nou. Si yo bezwen nou sòti, nou di pa gen pwoblèm pou nou kite kay la, men si pou nou sòti nan kay la, n ap ban nou kòb machin pou nou ale nan peyi nou. E se pa sa k fè m mal nan istwa la? Pase pou mèt pou n al peye nou. Mwen ta dwe pral nan lapolis pou nou. Mwen ta dwe pral nan lapolis pou nou. Nou menm ki fè twazan nan MJF.

M ban nou 30 minit pou nou kite kay la m pa gen e pa gen ken kob kap peye epi tou m di nou 30 minit epi se fini nou kite kay la se Arti epi Sonson epi ti dam ki rele Ketura ki sou non Julien se li menm yo 3 ansanm epi nou te pou nou te di lè nou kite kay la ki kote nou prale pandan se tan w konnen ke nou pa gen ken kote pou n ale nou pa gen ken fanmi isit ou imajine w nou nou pa gen fanmi isit se paske yo konnen ke nou pa gen moun se sak fè yo chwazi di nou sa. Nou te di yo konsa ke si pou nou kite kay la, n ap peye nou, peye nou pou nou kite kay la, epi nou prale Ayiti. A, ou konn sa k pase, ou konn sa ki pi tris nan istwa lan? Pase pou yo kòmsi peye nou, paske yo tande nou di ke pa gen okenn pa n ap fè si yo pa peye nou. Yo mount anlè a yo al fè konbinezon, yo al fè konplo, yo 4 la ansanm. Epi yo deside yo di ke yo pral nan lapolis pou nou. Ou konn sa yo fè? Y ale nan lapolis pou nou, yo fè yon plent, yo pa, yo kòm si, kòman m te ka di sa, yo achte yon papye, sa vle di yo peye yon papye, san yo pa, san yo pa peye kòm si, e, kòm si yo pa voye manda arestasyon ban nou, sa vle di yo just kòm si, fè arestasyon kòm si ou pa menm al jije anyen sa vle di pou just vini pran w epi mete w nan prizon se sa tout pwojè an se pou nou te fè 2 mwa nan prizon avan apre sa avan sa vle di moun atann yon nouvèl. Mariana Jacquet li fè l ale nan tribinal nan komisarya m pa konn kote l t ale al fè papye li fè plent sou do nou li di konsa ke nan nafè avèk kriminèl oh jezi men letènèl la men papa m la ap gade m. Mwen te di mwen sa mwen avwa avèk kriminèl e kriminèl la kiyès li ye? Pwòp kouzin Ati ke nou konnen te jwe nan feyton ke nou konnen te jwe nan feyton la pauvre orpheline wòy sekirite wa dèske m ap nan kont avè l li menm ankò k te pwomèt ti gason whatever kote l jwenn li l ap tire l. Kounya se mwen menm avèk Balina Magdo jwenn pou l al fè plent nan lapolis dèske an aswè m te pòs yon foto ti gason senp konsa. M just pòs foto l. M di m pa nan kont a moun nan m pa gen oken pwoblèm a moun nan se ou k nan kont avè l. M just pòs foto a. Magdo al nan lapolis li montre foto a li di men moun sa konn afè avèk kriminèl. Oh nou promet li nap tiyel nou fel menas kouto andan kay la. Ye li di nou ale kouto sou li esak vre ou imajine ou pase ou peye nou pase ou peye nou ou prefere al peye lapolis ou al peye kob pa anba komsi pou pou mete nou nan prizon sa vle di li gentan konnen on fwa ke nou neke soti nou pa nan prizon sa vle di nou pral di sa nou pral di sa avek fan nou sa vle di li just ap chèche on fason anba anba komsi pou mete nou nan prizon pou fèmen nou nan prizon sa vle di pou kenn moun pa konn nou.

Kouman gen moun ki avè nou? Menm yon peso nou pa gen. Sa vle di, o mwen si nou te konn gon kòb nou te konn touche, nou te ka di ke nou gon yon kòb kòm si nou sere. Men yon machino, yo konnen ke nou pa gen, e yo konnen yo pa peye nou. An nou te fè plent pou nou nan la polis, e nou konnen a fè la polis nan peyi sa, se pou yon bagay ki piti. Se pa yon bagay ki piti, se gwo dosye li. E te di ke se yo ki sot avè nou Ayiti pou n vin travay. Dèske nou di nou pap fini yon pwojè, fòk ou peye nou. Ou deside al lapolis, ou al bay kòb pa anba jou sa. E ou depanse yon pakèt kòb pou fè plent. Li ale avèk e mesye ki jwe wòl roi nan la pauvre orpheline. Li ale avèk Jude, nou konnen ki se sou non Agathe. ki se manman Darline nan la pauvre orpheline al tradwi pou li pou l ka vin pou la polis ka vin bwote nou lage nou nan prizon hein sak fè la polis pat vin arete nou jou sa se paske l vin tro ta wi imajine nou poko menm leve nan kabann pou nou tande y ap di oh polis ap vin arete nou polis ap vin sesi.

Mwen imajine w, mwen imajine w antanke yon aktris, e ou vini pou travay, ou pat gon desizyon pou tèt di anmye, anmye, anmye MJ avan n leve ann al nan tèl peyi mwen map pran reskonsablite tèt mwen, map pran reskonsablite tèt mwen pou m fè tout bagay, se kòb mwen m te vin defann, se kòb mwen m vin defann. Kounye a la pou chwazi se konsa w reyaji avè nou. E oparafan te gen ap di w pa pè kanpe ki nenpòt pwojè pou moun, moun ki santi yo pa ka rete ale. Nou menm nou chwazi di nou santi n pa ka rete. E m vin kwè nan avan n ale, nan nou te gen pou n ale nan jodi nou vin pale avè l. Nou di m anto kisa w fè? Ben li nan pale avè l. Li di w ou pap peye nou oubyen ou pap sesi ou pap sela. Li di non li pap peye pwojè. Okontrè pwojè l kanpe nou kanpe pwojè l. Anton al pale li di menm ke w te fè 20 ans ou tap travay li patap janm peye paske pwojè l kanpe. E se ou menm ki te di, e se ou menm ki te di ke ou kanpe tout bagay pou tout moun pran responsabilite. Mezanmi fanatik yo nou pa egare, nou pa egare mezanmi. Si w tap travay yon moun, li di w konsa lap kanpe afè l. Kit li fini, kit li pa fini li pap peye w. Mezanmi kisa n tap pran? E eske n tap still toujou kontinye pwojè a? Ou byen n tap fini l, ou byen kisa n tap fè? Fini pwojè, yon pwojè yo pap peye nou. Lè l fini se nou k pral mande paran nou oubyen whatever moun èd pou ba nou kòb machin pou n al lakay nou. E moun nan konnen se travay n te vin travay? Hein? Mete w nan plas nou non. Hein? Pou moun kanpe konsa l pran tout desizyon li di pap peye. E pou kounya la nan lari sendomeng nou pa yon kote ba we de sa. E ou konn sa ki pi bèl la. Jounen jodi an mwen menm avèk Isabelle nou de nou pa konn ki kote nou ta prale si se pat yon pitit Bondye ki te just di ke lap ban nou fè 2 jou lakay li. Ou imajine w? Hein? Ou imajine w konsa w chwazi fè? Pandansetan, se vini nou te vini pou nou te travay, nou te vini kòm si an fanmi. Ou imajine, ou konn sa ki pi bèl nan istwa a lan? Se paske, avan lè nou te la sa Minicas Manglo achte 3 kabann. Li pwomèt li di ke l ap achte 2 kabann ankò, sa vle di pou mwen e Maisabel te ka jwenn youn. Ou imajine w li pa janm mache nou fè tout tan sa yo ap dòmi atè epi pandan nou vin vini nan lòt ka la se menm moun sa yo li te gen kabann nan se pou menm yo menm nan ankò li rechanje kabann sa vle di moun sa yo pa janm fè yon jou atè pandan se tan nou menm menm nan nou gen 9 mwa tou le 9 mwa la nou menm se atè n ap dòmi ou imajine w pandan se tan nou tout se menm travay n ap fè kèske sa vle di hein. A vle di chak moun yo gon wòl yo nan pwodiksyon an. Chak moun gon tretman. Chak moun gen yon tretman. Sa vle di yo just gen moun yo kòmsi ki anlè. Mwen m toujou di yo sa. Mwen m toujou lè m ap pale avè yo m di sa ki anlè yo. Pase mwen m konnen se anba m ye. Yo toujou ap di m ke m ap desann tèt mwen. Men se sa l ye se konsa yo mete nou. Se sa fè mwen e ma Isabelle nou te nou te just rete nan chanm nou. Nan kote ti kote yo te ban nou pou nou te dòmi an. Lè m t ap repete mal de sa, m t ap di konsa, an, se konsa w fè l, sa vle di nou gen 9 mwa n ap dòmi atè, n ap mal manje. Hein? Ou imajine w menm, menm. Men kòl te di nou. Avèk si w pa fè efò menm yon kotèks yo p ap ka mete sou ou, hein? Nan se non men. Li te di nou, se paske l te gwo pou nou, e sa k fè n te rete. Wi, se sa l te di nou. Sa vle di la, se nou menm ki enbesil, se nou k te enbesil, tout rete nou te rete, kòmsi nou pa t vle kite. Sa vle di tout kòb li se. Pou l voye kòb, pou l voye kòb pou l ranje machin li a. Li di tout ti mwa travay nou pi fò kòb li fè. Imajine yon chanèl konsa mezanmi. K ap byen pase konsa. Hein! Gen yon si bèl pwojè sou li konsa pou ap di chak tan nou jwe ap di nou l pa fè kòb.

Lendi byen ta, nou fè madi, nou fè mèkredi, nou fè jedi, nou fè vandredi. Sa vle di si nou pat soti anndan kay la nou tap mouri avèk grangou. A vle di grangou nou pat pou yo. Sa vle di jou sa yo pa ba nou manje, Ati menm pase lòd li di piga ban nou manje anndan kay la. A vle di nou deyò piga yo ban nou manje. Ou imajine w jou swa sa m gou san ki koule sou mwen. Mwen mèt di w manke mouri. Ou manke mouri. Mank de toujou. Manke mouri. M ap vomi san ap vide sou mwen. Tèlman m sezi paske m pa t atann avèk sa. Ou imajine w m pa gen kenn fanmi isi. Ou just lage nou de bwa pandye. Pandan se tan ou konnen ke nou pa gen anyen ke nou ta fè Sendomeng. Sa vle di nou degaje nou fè sa nou vle. Ak ki kè ou fè sa? Ou san kè. E McDonald? Pandan se tan tout sakrifis ke nou fè. Ou imajine ou, ou imajine ou fè jounen san manje. E McDonald konnen trè byen. Soti jis lakay mwen avèk de bra pye m nan solèy cho nenpòt lè li a pou m pral nan tounaj. M konn ap sot nan tounaj a dezè di maten. 2 jè di maten ap sot nan tounaj ap fè sakrifis pou yon bagay ke m renmen paske ke m te vle gen yon staff kote ke mwen stab m te vle gen yon staff kote ke kòm si pou m di konsa wi se mwen menm ki mete ki mete chanèl lan kote li a se mwen menm ki sesi se mwen menm ki desi m te toujou vle kòm si pou m kite tras mwen. Nan MJ a, se nou travay, nou te vle pou lòt jèn k ap vini yo. Tout sakrifis sa yo, se te an ven ke yo te ye, se te an ven ke yo te ye. Ou imajine w, m te nan sòl Ayiti avèk ma, a, a, avèk Makdonal, li te manje kòb la, m pa t di l anyen, m te bay vag ansanm avèk kòb sòl sa. Paske, m pa t gen pwoblèm avèk kòb sa yo. Yo te just rete yo pa peye, m te just bay vag, m pa t gen pwoblèm avèk sa. Depi w wè McDonald pap li vle manje lajan moun li chache yon bagay li met sou do w. Swa l di w ke ou pat travay pou mwa ou pat jwe ou pat chèsi an tandiske se li k pa ekri sèn pou ou. Se li k pa fè anyen depi w wè l bezwen manje lajan moun se konsa l fè. Li chache yon pawòl pou l ba ou li di w pat sesi ou pat dis ou pat dat. Ou imajine w kalte soufrans nou pran lè MJF production Yon moun ou ka wè nou ka panse n ap byen viv Lè w wè n lage yon ti bout videyo sou youtube Ou wè n ap ri n ap se sanblan n fè Kè nou pa kontan vrèman Mwen menm kè m pa kontan vrèman M just ap fè sanblan paske m san m wè m lan yon staff Men tretman an chanje konplètman wi Ou imajine w si w te nan yon lòt peyi Hein ki pi lwen ki ayiti koman sa tap ye Lè konsa anba pon nou te ka ap domi Se men se anba pon nou tap domi menm wi si se pat grenn pitit Bondye sa ki te ranmase menm ki pou te ban nou fè 2 jou lakay li Kounya pou McDonald pran nou ka pa an nou se nou l vin nan em garanti nou l patap janm fè lòt moun yo sa Tande w tande l di mwad me l pa tap peye kay la se manti. Se mwen menm Abalina l te bezwen met deyò. Li pa wè kòman pou l vini pou l di nou e men ki kritè li vin avè l pou l di mete nou deyò. Li pa wè kòman li chwazi fè reyinyon spesyalman pou nou menm. Spesyalman pou nou menm. Tout lòt yo ap pran pòz kriye yo. Yo fè anba ti vant yo te manti. Lan demen gon moun ki di konsa. M pap di bon moun non. E nan apre midi e Ketura Ati tap bale nan koridò a e Ketura di Titi Titi e nou pap achte tab de nwi ankò? Ati di Ou fou tou menm nan tout moun ap regle afè yo ou menm menm wap pale paske l wè mwen Mabalina la sa vle di lap gentan sou men nou. Imajine w wap kite yon kay epi pou tout moun tris. M pa tande yon youn nan ti moun yo kap pale a manman yo. M pa tande yon youn kap di fòk ou vini, fòk ou sesi map voye kòb. E tandiske lè yo tap di konsa e Humm banm ba nou gwo manman istwa a. Paske nou te di konsa bon enfòmasyon an nou jwenn li deja wi manman istwa rezon ki fè. Nou di McDonald Jacques pa peye nou li la. Nou pral bay rezon, nou pral bay tout verite. E ap gen prèv. An tou lè ka fanatik yo, m panse ke ap gen plis bagay toujou. Ap gen plis bagay toujou. M panse whatever kesyon ou moun nou ta genyen, nou prè la pou nou reponn nou. Ok, mwen menm w ap jwenn mwen sou Actrice Isabelle ki se chanèl YouTube mwen. Ok, m panse ke nou ka pase al abòne avè m. Ok m panse ke video sa nap jwenn li tout kote ok paske fò mesaj la mache ok mal McDonald fè nou an li lage nou nan sendomeng nou pa gen nou pa gen moute nou pa gen desann san yon goud fò san yon goud fò fanatik yo fanatik ki renmen nou yo kit sa k pa renmen nou yo mezanmi vin pale pou nou nou pa gen avoka nou pa gen kòb pou nou ta di nap pran avoka vin pale pou nou mezanmi. Kite kòmantè paw whatever kote n jwenn video a kite kòmantè paw eske McDonald byen reyaji avè nou oubyen l mal reyaji mwen menm se sa map di merci tout moun ki te pran san ki te pran tan nou pou n gade video a e map di nou merci a tout moun ki pral swiv mwen yo
ok e se jan nou tande l lan. Si nou gen kòmsi kestyon nou ka poze n pa gen pwoblèm nou ap reponn nenpòt kestyon. E gen plis bagay toujou sa vle di gen bagay nou pa di. Èske n konprann? Yon lòt fwa ankò m panse ke avèk kestyon n ap poze yo n ap vin konn plis bagay toujou ok. M ta swete nou al abone avèk chanèl Isabelle lan ok. N ap jwenn plis enfòmasyon dakò. Mèsi tchao a la pwochèn.
Gro lam de zen. Zen yo fem transpire. Chalè a overdose mi. Men se konsa zen yo pranm nan tout koum.
Oh m pat la non zen m antre Pa te la oh mwen antre.